pa travay pou devlòpman ak pwogrè lajenès peyi l, Leta sila a kokobe avni nasyon an. Vwa nou ti jan pa bon, e paske nou gen yon grip ki mare nou, men nou te vle kanmenm fon ti koze avèk ou sou Sa nou pral eksplike w la a. W ap eskize nou si vwa a pa twò bon. Nou t ap tande entèvyou yon père de famille vandredi maten nan edisyon jounal yon radyo nan kapital la. Entèvyou sila te fè n reflechi pi plis ke avan. Li fè n konprann ke delivrans Ayiti se pa pou demen maten. Nou di se pa pou demen maten paske lè n konnen ke avni yon nasyon repoze sou zepòl jenn yo e lè n gade jenès peyi n, nou di se pa pou demen maten. Paske pou jèn yo rive jwe wòl avni peyi a, pou yo rive jwe wòl sa a, ebyen gen kondisyon ki endispansab. ki dwe la. Youn nan kondisyon sa yo se enplikasyon, ankadreman paran yo nan edikasyon jenn yo. Dezyèm nan se yon Leta responsab nan edikasyon ak fòmasyon jenn peyi a. Anvan n antre nan ti koze sila, kite n wete chapo n pou n di bonjour Ayiti, bonjour lavi, yon gwo bonjou pou tout zanmi ki toujou avèk nou sou tren vibrasyon an. onè respè pou ou. Entèvyou pè de fami an nou sot tande nou sot pale w de li an entèvyou sa li te fè n poze tèt nou anpil kesyon sou wòl papa sila ki genyen Yon adolesan 14 an k ap viv ak yon manman devègondèz, yon manman imoral. Papa sila a, ki se yon nonm piblik, yon nonm fòme ki nan laprès, Misye nan ri, nan yon moman nan entèvyou an, li pete kriye. Li kriye nan jounal la. Paske pitit fi l ap mande l pou manman an. Manman an ke lapolis mete anba kòd pou move zafè, pou zak imoral. Men, se poko sa ki pwoblèm mwen. Se lè misye deklare ke li toujou konn fè lwanj pou Manman an e lè li ap fè emisyon l yo, paske Manman fè bon travay. Ki bon travay Manman fè? Li di pitit fi l toujou fè bèl mwayèn 7. bèl mwayèn 8 nan lekòl kay mè kote li ye a. E vwala ke depi kèlke jou, timoun sa a pa ka tounen lekòl la ankò, paske bagay la pran lari e li pa konnen kisa pou l reponn ti zanmi lekòl li yo. Nou te vle fè ti refleksyon sa a. Nou vle chita sou sa pou nou kapab avanse kèk bagay ke nou vle di. Yon timoun ou voye lekòl, se pa paske l fè mwayèn 7, se pa paske l fè mwayèn 8, mwayèn 9. Se pa sa. ki fè de li menm yon bon timoun. E se pa sa non plis ki fè de li yon timoun de bòn edikasyon. E nou gen pou prèv, yon pakèt moun ki pase sou pouvwa ann Ayiti, moun sa yo gen gwo bout tonton diplòm, genyen ladan yo ki di se dòktè yo ye. Nèg ki pase sou pouvwa deja oubyen moun ki te kandida oubyen moun ki okipe gwo fonksyon nan peyi a men difèt ke yo te etidye swa an Ayiti swa nan peyi etranje yo te gen doktora yo te gen gwo diplòm sa pa fè de yo moun serye. Sa pa fè de yo yon moun ki itil, yon moun ki onèt. Sa pa fè de yo yon moun ki moral. E nou panse ke sa se yon vye kliche, se yon vye bagay ke nou gen nan tèt nou. Nou evalye moun suivan diplòm ke yo gen nan men yo. Se pa vre? Nou kwè depi moun nan li te gen gwo tonton diplòm ebyen moun sa a li apt, moun sa a li bon pou li kapab okipe nenpòt ki fonksyon, nou ka fè l nenpòt ki konfyans. Non se pa vre. Se pa vre. Pa janm bliye syans san konsyans nè ke ruine de l'âme. Nou pap rete twòp sou kesyon moun sa a ki nan men lapolis eksetera, nou pap rete sou li men nou te vle di w avni yon peyi e se sa ki nan panse nou te kòmanse a nou di lè leta yon peyi Lè yon Leta pa travay pou devlòpman ak pwogrè lajenès peyi l, Leta sila a, li kokobe avni nasyon an. E nou bay de pwen, nou di, pou jenès la rive jwe wòl li, fò gen enplikasyon paran an nan edikasyon, timoun nan, nan edikasyon jèn nan. Sa te konn fèt lontan nan peyi n, men gen kèk tan nou pa wè sa ankò. Se kèlke rar paran ki konnen yo gen yon responsabilite pou yo enplike yo nan lavi timoun yo, nan lavi jèn yo. Paran yo jodi an, depi kèk tan, depi timoun nan li kòmanse, li fin fè ti klas sètifika detid primè, paran an gen tan konprann ke timoun sa a se yon grandèt li ye. Timoun nan li soti ak zanmi jan l vle. rantre nan kay la lè l vle. M pa bezwen di w si timoun sa a, lè l kòmanse fè klas imanitè, li kòmanse rive nan twazyèm segondè, lè timoun sa a li rive nan nivo bak. Timoun yo, yo soti lè yo vle, yo rantre lè yo vle. Yo rantre avèk nenpòt mak telefòn nan men yo, paran pa poze kesyon. Timoun yo soti al nan fèt e gen de fwa yo rantre nan nwit sinon yo rantre demen maten. Paran yo, yo iresponsab. E lè timoun nan li jèn, li fasil pou lòt enfliyanse li. Lè timoun nan soti, gen de fwa se pa avèk jèn parèy li li ye. Li avèk adilt, moun ki mûr, ki gen kapasite pou jwe nan lespri timoun yo. E sa n ap di la a, li pa valab sèlman pou Ayiti, li valab egalman pou dyaspora a. Anpil paran nan dyaspora ki gen timoun yo, ebyen, yo kite timoun yo avèk tèlman libète, pa mande Bondye Si se nan yon peyi panyòl kote ke paran an li pa pale, li pa metrize lang lan, ebyen timoun nan vin mèt li. Pa mande Bondye si se nan yon peyi anglofòn, paran an pa byen pale angle, se teke l ap teke mo, timoun sa otomatikman timoun nan li gen kapasite pou l pale angle l rapid paske li al lekòl. Paran an gentan pè timoun nan, li ba timoun nan tout libète l genyen e lè sa a. se pa bagay ki byen timoun nan pral fè pou ou, se mal. Paske lè ou pran dwa grandèt la ou bay timoun nan l, timoun nan pral egzèse l, li pral egzèse l trè trè mal. E se konsa, li pral retwouve l nan tout kalite istwa. Li ka twouve l nan prizon. Li ka twouve l nan mòg, sa ki pi grav la. Li ka twouve li nan yon relasyon ke ou pa t janm swete pou li. paran lage twò fasil bay timoun yo. Men lòt bagay, pou n ka pale de peyi n menm, fòk yon Leta responsab. Si pa gen yon Leta responsab ki konnen li gen yon wòl pou l jwe nan edikasyon jèn yo, nan fòmasyon yo, ebyen, se nòmal wi, jèn nan lè l kòmanse Gran, jèn nan pa menm lè l kòmanse gran. Depi tou piti, libète l gen nan men ni fè l pran move chemen. Li pran chemen gang. Li pran chemen pwostitisyon. Se sa wi. Padon wi. Se sa. E anpil fwa. Nou ap plenyen kesyon gang nan peyi a, n ap plenyen tout bagay sa yo, men èske nou reyalize nou menm grandèt, nou menm ki te gen pouvwa politik nan men nou, nou menm ki te pwofesè, nou menm ki te edikatè, nou menm ki te anseyan, Eske nou te janm jwe wòl nou tout bon? Nou Anpil fwa, nou bay timoun yo leson nan ti liv Fri Enstriksyon Kretyèn yo. Se la yo aprann, se sa nou ba yo, men nou pa janm vrèman nan cursus de formation an. Nou pa fè edikasyon timoun yo vrèman. Nou wè enstriksyon sivik e moral sa disparèt nan edikasyon timoun yo an Ayiti. Men, sa se pou timoun k al lekòl. Men, e kantite timoun ki pa al lekòl yo? Èske Leta janm reyalize responsabilite l nan zafè gang, jèn ki antre nan gang yo? Wi. Sosyete a gen yon responsabilite, leta gen yon responsabilite paske timoun nan ki leve nan katye popilè a, timoun nan ki soti andeyò, yo voye l vin rete avèk yon moun lavil, li la pou l al achte 10 kòb glas pou yo, li la pou l al achte chabon, li la pou l al fè sesi sela. Men yo pa voye l lekòl. E si timoun yo pa al lekòl, timoun sa a, gen yon moman l rive, li fasilman pou yo enfliyanse l. Men bann timoun ki konn nan lari avèk twal sal k ap siye machin pou moun yo, si Leta te pran timoun sa yo an kont, si Leta li te gen yon estrikti ki pou resevwa timoun sa yo pou fè. Pou aprann yo, pou fè edikasyon yo. Ou panse timoun sa yo, yo te kapab nan kesyon gang jodi a? Non! Non! Men wòl Leta a. E se sa, jodi an, ki renmèt sa w wè l ap renmèt la a. Anpil jèn, dayè, gen anpil rapò ki soti, ki montre kantite jèn. ki antre nan kesyon gang, gang yo anwole yo. Men, an nou gade yon lòt bagay. Yo repwoche, nou pa t vle tounen sou li men n ap retounen, yo repwoche madanm sa ke yo arete a, paske li se yon moun, ekskize m ekspresyon an, yo di l se yon manman krèy. Sa vle di, yo di li se moun k ap rekrite jèn, k ap pran jèn fi, k ap mennen al fè cho nan pou gang yo anba nan nan nan nan nan nan nan vilaj anpil lòt kote ankò. Se pa premye fwa nou tande pawòl sa yo. Nou pat konn tande non dam nan, men nou toujou tande sa konn fèt, jenn ti fi, kantite jenn ti fi yo mennen desann al jwenn mesye yo nan baz, e se pa sèlman nan Gran Ravin, toupatou kote ki gen gwo chèf. Men, gwo danje a, lè jenn sa yo, pakèt jenn fi sa yo, pakèt jenn gason sa yo desann al fè cho, al fè bagay sa yo, men otomatikman yo vin dè sòlda otomatikman yo vin manm gang nan tou. Se pa vre? Donk, lè ou gon peyi, jenès peyi a, li ekspoze nan eta sa a, e nou wè yo sou YouTube tou, nou wè yo nan TikTok, kòman y ap vann kò yo, yo ouvè kò yo, paske nan TikTok la, nan YouTube la, gen yon ti kòb yo konn bay. donk yo pa gen pwoblèm non, yo fè tout vye teni, tout vye jan pou yo kapab jwenn anpil vwa, pou yo jwenn anpil, pou yo jwenn anpil moun k ap suiv yo, pou yo kapab al dèyè yon ti kòb. Men ki sa Leta fè pou sa? Èske nou gen yon Leta ki responsab, ki pran desizyon pou l konbat jan de istwa sa yo? la jenès se lavni jenès jenès lan se avni peyi a nan tout peyi sou latè jèn yo se yo menm ki aple pou yo ranplase adilt yo demen yo la pou ranplase vyeya yo demen yo la pou ranplase granmoun yo demen men pou yo ranplase yo fò se de jèn ki responsab. Fò gen yon edikasyon ki te fèt. Fò te gen yon konsyans ki te la. Eske jodi a nou tande pale de timoun 2000 yo? Men, gade pou wè ki jan de mizik y ap jwe. Gade pou wè ki jan de dans y ap danse. Gade pou wè dèyè kiyès y ap kouri. Eske ou wè genyen yon mizik k ap jwe ki genyen yon bagay ke li, ki genyen yon bagay ke li tradui? Ki mizik k ap jwe? Ki fon mizik lan? Konpare mizik sa yo, bay mizik Timoun 2000 yo, konpare yo avèk mizik ki te konn jwe, ki te konn jwe enspirasyon ki te egziste dan lèzane 50, 60, 70 e menm 80. Gade pou w wè. Mizik k ap jwe kounye yo, gade pou w wè esans yo. Gade pou w wè. E lè se konsa yon peyi prale, donk se yon peyi avenir li, li durement ipoteke. Men, kote pwezi yo? Kote ti moun ki te konn fè pwezi yo? Kote ti moun ki te konn jwe teyat yo? Kote yo? Non, jodi a son lòt bagay k ap regle paske, atansyon, sèt istwa de gang nan peyi Dayiti, tankou nou toujou di sa nan Vibration, se yon Se yon fiji k ap tire anpil kou an menm tan. Se yon mitrayez li ye. Li fè anpil kou paske li la pou l kraze lekòl. Li la pou l kraze inivèsite yo. Li la Pou l kraze komès nan peyi a, pou l kraze ekonomi peyi an. Li la pou li kraze agrikilti nan peyi an. Li la pou efase istwa peyi an. Li la pou fè tout moun sove kite peyi an. Se wòl gang yo. Gang yo se yon zouti ke entènasyonal la itilize, yo sèvi avèk li pou detwi memwa peyi Dayiti. pou fini avèk nasyon an. Lè nou di fini avèk nasyon an, se pa touye y ap touye tout moun non, se pa sa l ye. Men, jan w wè yo prale la a, kidnaping, anpil lajan nan men yo, moun, yo gen koutye k ap chache jèn mennen ba yo, y ap rekrite jèn, eksetera, eksetera, e finalman, pou peyi a tounen yon repiblik de gang, Olye pou gen jèn k ap fè teyat, k ap fè pwezi, olye pou gen jèn ki leve, k ap fè, k ap fè atizana, k ap fè tout lòt bagay kiltirèl ki te kapab kenbe peyi an, non, jèn yo se nan lajan fasil la Se wout sa yo pran paske paran yo pa ede yo. Sa se 1. Paran yo pa ede yo, paran yo pa ankadre yo, paran yo lese yo faire. Sa se 1. Men dezyèmman, ou pa gen yon leta ki konsyan, ou pa gen yon leta ki konnen wòl li. Se prepare jèn yo, se ankadre jèn yo paske jèn yo yo aple a ranplase yo demen. Etan done travay sa a pa fèt, ki sa ti jèn yo gen kòm referans? Yo gen jèn, yo genyen, sa yo genyen kòm referans, ebyen y ap gade de moun ki t al lekòl, ki te fè bakaloreya yo. ki te al fon bout inivèsite, ki foure kò yo nan politik, e lè yo rive nan politik la, epi yo tounen chat mawon, y ap vòlò, y ap vòlè, yo nan tout kalite mannigans avèk gang ame, epi yo rich, yo plen lajan, y ap woule gwo machin, ebyen jèn yo vin wè ke yo pa bezwen tiye tèt yo, al etidye fè anyen, yo mèt jis pran menm wout la avèk mesye sa yo, mesye dam sa yo yo wè ki rich, ya rich menm jan an tou. Donk modèl la vin pa yon modèl ki pwòp, modèl la pa yon modèl ki sen, modèl la se yon modèl ki sal, yon modèl ki pap janm fè peyi nou vin yon nasyon serye. Se pou tout rezon sa yo. te fè nan vibrasyon. Nou di, Rezo sosyo yo, nou pa ka sèvi avèk yo pou nou fè vye pwopagann, pou nou montre vye imaj jis pou nou kapab gen anpil moun ap suiv nou pou nou ka fè kòb. Non! Ou menm, si w renmen Ayiti. Ou menm ki sou rezo yo, ou gen yon bagay serye ke w kapab fè. Ou kapab fè yon travay de konsyantizasyon. Paske, ou wè, si yon pèp ki pa konsyan de sitiyasyon l, li pa ka al pi lwen. A kisa sa sèvi w lè w gen yon pakèt kòb e w pa ka viv nan peyi w? A kisa sa sèvi w Ou gen gwo machin, gwo sesi, gwo sela, ou pa ka alèz pou ou di bon w ap deplase ou pral nan lanmè, ou pral pran yon ti tan nan lanmè epi pita pou retounen lakay ou avèk fanmi ou. A ki sa sa sèvi? Ou jis gen kòb la epi kache anndan kay ou oubyen pran elikoptè travèse, pran avyon epi ale nan peyi etranje al fè yon de twa jou. Epi w tounen? Non. Jodi an, Ayiti bezwen dè zòm. Ayiti bezwen moun ki kwè se moun yo ye. Moun ki ap travay pou peyi a yon jou pou l kapab libere. E pou sa fèt, ou menm paran, fò w konsyan de sitiyasyon an. Ou pa kapab gen timoun nan, ou jis lese l, non ou pa ka fè l konsa. Ou pa kapab gen pitit ou. Pou manman lap mennen tout jan de vi sa ou son moun ki te al lekòl ou ye ou son moun an prensip ki gen yon minimòm men kòman fè ou gon pitit ou ou lesel ap evolye avèk yon manman ki nan eta sa kap mennen vi sa e lè a rete manman kounye a deran dlo deran larim wap kriye men depi tout tan sa. Ou te konn pale ak pitit fi ou, ou te konn mande l, timoun ki gen 14 an gran deja hein? Non. Ann fè, an nou fè jenès la gras. Ann voye je gade lajenès. Manman, papa pitit, kit ou te Ayiti, kit ou te Brezil, ou te Etazini, ou te Kanada, ou te an Frans, se pa paske ou pa fè gwo etid, e pa paske pitit ou li menm li fè gwo etid Epi pou kwaze bra, pou ba l ligen, pou kite l fè zanmi l vle, antre soti jan l vle. Non. An nou bay timoun yo ti moso edikasyon, ti moso konsyans. An nou rann jenès nou an konsyan de wòl yo, pou yo konnen yo gen yon peyi, pou yo konnen menm si yo nan peyi etranje, men peyi etranje a yo rele l peyi etranje pa peyi yo, menm si yo fèt nan peyi etranje a, Men, se pa kay yo vre, se pa peyi yo tout bon. An nou fè sa, an nou di yo sa. Timoun yo an Ayiti, manman, papa, an nou fè yon ti efò. Menm si sitiyasyon ekonomik ou pa bon, ou pa ka gen yon ti demwazèl li soti l ap antrave yon seri de bagay nan kay la, ou pa poze l kesyon. Ou gen yon jenn ti gason k ap leve, li pa nan gwo travay, gen de gen de machin yo la pou li, gen bagay ou wè la li posede, men fò w ta di li, non cheri ou pa ka konsa, kote w jwenn bagay sa a? An nou fè sa, jenès lan se avni peyi n e se avni nou menm tou kòm paran. Si nou kite yo pran nenpòt ki chemen, nenpòt ki direksyon, demen n ap wont. e demen timoun sa a se nan prizon l ap ye oubyen se anba tè l ap ye. Oubyen menm si se pa nan prizon l pa anba tè men l ap ou lawonte pou ou menm paran si yo gen nen nan figi ou. E n ap fini nimewo sa a avèk menm panse nou te kòmanse l la, kan 1 eta. Nan oeuvre pa pou l'emancipation de la jeunesse de son pays, il hypothèque l'avenir de cette nation. Lè yon leta pa travay pou devlòpman ak pwogrè lajenès peyi l, leta sila a kokobe avni nasyon an. Se la n ap rete avèk nimewo nou pou jodi an. Ou menm ki tap tande nou, si w renmen travay la, abòne avèk nou. Si w te deja abòne avè nou, pataje nimewo nou yo avèk lòt moun pou travay la kapab ale pi lwen. Yon nasyon ki konsyan, yon nasyon ki ini se. yon nasyon ki ap li pou li devlope. Men yon nasyon ki pa konsyan, yon nasyon ki pa ini, se yon nasyon ki ap li pou disparè. Se ta vek ou, tout ekip vibrasyon an, mwen mwen mwen mwen li, kap diwa dimanj pwoshen, one love. La jeunesse a besoin de croire, la jeunesse a besoin